Se toujou yon plezi m kapab ansanm avèk nou. Gwo bonjou tout moun. Maten an, mwen pral analize e rezilta Ayiti sot fè kont Meksik yè swa nan chanpyona e dè mwen de 20 tan maskulen. Epi m ap fon pale de ekip Bòselòn nan avèk Andy Teflik. Kisa n kapab atann de ekip sa a? Paske Barcelone, mine de rien, li genyen 2 trè bon jwè ladan l, se yon ekip ki an plèn rekonstriksyon. Avan m di plis bagay, abòne a paj Facebook Aydens e Sportographie kote ke emisyon sa nou ap genyen pou l pase. Ekip ayisyèn de mwen de 20 tan maskulin malerezman tonbe trè fò kont Meksik nan chanpyona Concacaf Ayiti nou wè nan ki sitiyasyon foutbòl lan li ye nou pa t ap atann nou twòp de ekip sa yon bon rezilta. kanmenm tap fè nou kontan men move rezilta a nou te gentan atann nou pa tap kontan se yon move rezilta nou tap jwenn nan kondisyon peyi dayiti li ye ensekirite an ki plane sou tout bagay sa ki fè Ebyen Ayiti e foutbòl lan e chanpyona nasyonal li yo pap pratike. Paske jeneralman jwè de mwen de 20 tan yo se yon gwoup de jwè ki yo menm anpil ladan yo konn pase nan ranch kwadèboukè a. Yo konn jwe chanpyona nasyonal tou paske gen de jwè ki tèlman talantye ki ap atenn matirite yo konn jwe nan wo nivo a an Ayiti ebyen parapò avèk chanpyona nasyonal ki kanpe a e foutbòl jèn yo ki pap mache nan peyi an e paske ensekirite an li e mete nou an difikilte li fè espò an li pa kapab fonksyone nòmalman nan peyi Dayiti. Ebyen Ayiti pèdi kont Meksik 4 zero e se pa etonan e menm si nou wè Meksik dènye tan sa yo li pa anfòm gen moun k ap di ke Meksik li anbès men lè sa m di nou Meksik kapab toujou an bès, men o nivo jèn e se pa menm bagay la. Se pa menm bagay la, paske e lèse m di nou e lè yon jwè parèt nan jèn aj li, li se yon talan, nou toujou konnen talan l pa ase. Se pa talan sèlman ki pral mete yon moun nan wo nivo an men genyen pwogrè travay lan avèk pwogrè disiplin se li menm ki pral pouse talan vè lavan. Meksik nan foutbòl jèn Li rete yon referans. Ayiti pèdi 4 zero kont Meksik. Nou pran premye gòl depi trè to nan match lan nan dizyèm minit, bon onzyèm minit Ayiti pran gòl lan. Epi dezyèm gòl lan pral vini nan. Dezyèm gòl la ki pral vini nan 72 zièm minit epi nou konnen kòman ekip ayisyèn yo ye lè yo ankese gòl yap pouse pou yo egalize ekip dezòganize ekip lan li pran 2 lòt gòl nan fen match la bon se pa etonan Se te evidan, men se peyi nou, mwen menm mwen gen sa a kòm fakilte, m gen sa kòm kalite, depi gen spò k ap fèt ki konsène Ayisyen, m oblije pale de li. Wi sa fèm mal, m pa di Ayiti jwe match nul 1 1, m pa di Ayiti bat 2 gòl a 1, m pa pale de viktwa, m pa pale de nul, se defèt map pale, men nou pa dwe lage mesye yo, se yon bann anbasadè, nan lavi an genyen move moman, e nan move moman nou dwe akonpanye ekip ayisyèn an, nou dwe akonpanye atlèt ayisyen yo. yo. M espere ke nan pwochen randevou yo, Ayiti kapab amelyore. Se vre ke gen pwoblèm ensekirite an, pwoblèm estrikti nan peyi an, foutbòl ayisyen te deja an kriz, men m panse gen jefò k pa fèt. Sa ke m di gen jefò k pa fèt la? Repiblik Dominikèn tou prè nou an. Se vre ke foutbòl lan l ap konn moman difisil, m dakò. Men prepare yon chanpyona de mwen de 20 an, si n te fè yon staj, pa egzanp, nou te seleksyone yon senkantèn de jèn, m panse ke nou te kapab triye, nou jwenn kèk bon ladan yo. Wi, m panse sa. M panse travay sa l pa fèt. Poukisa m Ayiti e pa t pwofite nan zòn nan e jwe de match amiko avèk ekip ki nan zòn Meksik yo pa egzanp, jwe ak Kanada, Kanada k ap monte tou nan foutbòl jèn nan. Jwa ki Tazini, e konn bal jwa Meksik, li pa ka tou jwe ansanm avèk li la. Jwe avèk lòt peyi nan zòn nan. Se youn nan gwo pwoblèm nou. M ta m konprann peyi an gen ensekirite. Men, si reyèlman nou vle fè foutbòl, nou vle fè espò, gen mezi k ap pran. Pa egzanp la, ann Ikrèn, nou konnen nan ki sitiyasyon peyi sa li ye. Men chanpyona ap jwe, li pa jwe nan peyi a. E lè gen Lig dè Chanpyon, Shakhtar a, li resevwa match an Polòy, li resevwa match nan lòt peyi. M panse ke nou te kapab pwofite de, m ta di, pwoksimite nou avèk Repiblik Dominikèn pou n jwe de match Repiblik Dominikèn, pou n fè staj nou tap jwenn tèren. E ou wè m pa menm di kote n ap jwenn mwayen, sa pa gen a di m kote n ap jwenn mwayen an. Paske depi ou gen pouvwa, ou dwe aji, ou dwe reyaji. E maten an m pa vin kritike e sevèman e komisyon nòmalizasyon an, men mwen di gen jefò k manke fèt. Paske e Ayiti kab e deziste. Kòm lè w patisipe nan konpetisyon yo gen yon ti kòb yo ba ou, petèt se sa k ka fè nou pa deziste. Men n te ka deziste paske si n pa pral regle anyen, wi peyi a gen pwoblèm men omwen fòk nou bay ankourajman. Paske ki mezi k pran, ki jefò k fèt Ayiti pa gen plis moun a de mwen de 20 tan, e ou pa santi gen yon mobilizasyon, mesye yo vag, men non, non, se pa, se pa, se pa nòmal, e sa a li non konsevab. Bon, n ap kite Ayiti pou n pale de Bòselòn, Bòselòn ki genyen yon nouvèl antrenè ki se Andy Ter Flick ki fè klas li nan Bayern Munich, Se yon antrenè e ki li menm gen avni. Sa vle di gen avni an, paske yon antrenè ki pase nan Bayern Munich nan yon bout sezon ki ranpòte chanpyona a pandan Bayern Munich te an kriz, li pran Lig dè Chanpyon an, menm si tou gen moun kap ap di gen yon sitiyasyon ki te pwofitab ak Bayern Munich nan epòk la ki se te kowona a. Almay te repran konpetisyon an, kòk te repran tèren avan tout lòt peyi yo, ebyen Bayern Munich te manje Barcelone fizikman, se te yon sèl match nan kar de final, se te yon spesyal a lepòk, pat gen match ale retou apati de kar de final, men sa ki te pwofitab. a Bayern an Munich ki te anfòm fizikman ki te manje Barcelone men aprè sa li jwe kont Paris Saint-Germain an final li bat yo 1 zero ebyen Hanser Flick misye moutre li se yon antrenè ki gen yon idantite kisa idantite l lan ye se yon foutbòl ofansif. men ki e sitou baze sou tranzisyon. Ebyen, si Handy Ter Flick e Barcelone ba l jwè de kalite, m panse ekip Barcelone nan p ap pran tan pou li plane ankò an Ewòp pou li enpoze l. Sa kapab rive Barcelone nan premyè ane. e an di te flik lan li pa pote rezilta yo kounya gen moun ki pral di bon e gen antrenè yo ki parèt yo tou chanpyon men gen yon bagay nou inyore nan travay mwen kapab kòmanse yon travay la mwen te rive a 60 pousan Aydens vini li mete l a 80 pousan epi kiyès ki pral akonpli e misyon an

Boston te deja genyen talan yo, li te deja gen jwè yo, sèlman te genyen yon konsantrasyon anndan ekip lan, talan yo te twò konsantre, pa t gen lidèchip, pa t gen disiplin, te gen klan anndan ekip lan. Guardiola vini, li rebalanse bagay yo. Pa egzanp, li voye Derrick Piqué ki te nan Ekip Manchester United lan, Busquets moute, Pedro moute, Xavi ak Iniesta, Xavi te konn titilè, yon titilè aparantye, paske Xavi alepòk se te yon trè bon jwè, men ki pa t ko yon gran jwè, Xavi pran plis dimansyon, epi Messi pral jwe an patwon, Iniesta moute nan ekip lan kòm titilè, men kisa m vle eksplike? Barcelone Guardiola a, li te tou gen jwè yo. Gen remaniman ki fèt. E pou m prouve sa m di an, jis gade City, e Guardiola pa t genyen jwè l te swete yo, sa pran yon ti tan pou mayonèz lan pran. Enben, Hansi Flick, m panse si yo bay mesye sa tan, E Deiborson repite pou ekip ki ban antrenè tan. Se pa ekip k ap pouse do antrenè yo rapid, li ba yo tan pou yo travay. M panse ke Hans De Flick, misye montre kalite. E misye kapab pote yon bagay an plis nan jwèt Barcelone nan ki se entansite. Sa Luis Enrique te genyen avèk Barcelone.

Boston sa avèk Hans The Flick, li kapab yon ekip ki alafwa teknik men ki genyen kapasite fizik lan men tou ki gen entansite a paske anpil fwa yo repwoche Barcelone ekip lan twò vag jwè yo twò yen yap fè 2 twa drib pa gen mouvman ebyen Hans The Flick se alman e n te wè Bayern ki se yon ekip ki gen anpil mouvman men Pa rapò avèk stil de je Hanser Flick, Barcelone ap bezwen yon bitè de ras. Li gen Lewandowski, men kounye a èske Robert Lewandowski misye kapab kontinye pèfòman? M panse ke jwè foutbòl sa Lewandowski, misye sou bò desandat li. Boston bezwen yon lòt buteur kounya se a Hansi de Flick poul konnen kiyès lap bay dimansyon nan atak ekip Barcelone nan. Li bezwen yon bon mèkato, Barcelone ki piste Dani Olmo milye ofansif RB Leipzig ki te fòme nan Barcelone, ebyen misye kap pran dimansyon, li sot Ranpòte koup do Black Lespay li nan ekip tip konpetisyon sa a. Bon Nico Williams Barcelone bezwen tou bon. E pa rapò avèk stil de jeu Hanser Flick ki renmen ekate jwèt lan, ki renmen ouvè jwèt lan bay ekip lan lajè. Ey bay ekip lan tou vitès avèk Nico Williams m panse ke Barcelone tap trè pèfòman atak Barcelone li tap gen anpil mouvman ladann atak lan li tap divèsifye E sitou, ya, Lamine Yamal, jwè sa a k ap pran dimansyon. Hanse Flick, dabò, li bezwen reajiste defans ekip Barcelone nan. Yo pale de Onana Rayo kapab kite ekip la. E bon, Koubassi an sètènman. Misye kapab titulè, li te kòmanse titulè sou Xavi, bon sa pral depan de Hansi Flick, chak antrenè genyen stil yo, e Alman yo ki pa twò fè konfyans avèk jèn, yo renmen jwè ki genyen eksperyans. Xavi kap retounen, se stil ekip Barcelone nan, stil antrenè a tou Hansi Flick ki renmen jwè k agresif, ki kapab al prese wo e ki gen abataj, an menm tan kapab bay ekip lan. e fòm ki kapab elabore, Gavi se se stil de jwè w sa, yon bagarè, enben Hans De Flick m panse nou dwe fè l kredi misye kapab avanse ak ekip Barcelone nan paske li menm li pase nan gran lakou, li pase nan Bayern, Bayern pat ranpòt Lig dè Chanpyon depi 2013, li vini l pran l an 2020. Se vre ke pasaj avid li nan ekip almand lan, li poze pwoblèm, men tout moun kapab konprann li, Almay tou te genyen pwoblèm jwè e ekip almand lan ki nan yon rekonstriksyon, sa li kapab padone, yon eskiz pou Hansi Flick, misye ki pral travay la pou ke li kapab redrese Barcelone, li ranplase Xavi. E men Barcelone tou ki moutre se rezilta l bezwen paske Hans Der Flick misye parèt yon antrenè rezilta e nan yon ti kras tan li te fè rezilta men ap raple ankò Bayern Munich pa t gen pwoblèm jwè men ki te gen Kingsley Coman ki toujou gen Kingsley Coman ki gen Leroy Sané ki te Robert Lewandowski Thomas Muller e poun site mesye sa yo Thiago Alcantara Sa vle di, te jis gen yon ti pwoblèm koneksyon anndan ekip lan, te gen pwoblèm diskou, e Hansevic vini, li bay diskou an. Ebyen Barcelone sa tou, li gen kèk bon jwè, men l manke. Pa egzanp mitan tèren an, m panse yo dwe regilarize sektè sa, se youn nan gwo travay Hans Der Flick, pwojè defansif ekip Barcelone nan. Hans Der Flick renmen lateral ki ofansif, èske l ap toujou nan Koundé, oubyen l ap mande Koundé pou l bay Plis e sou plan ofansif, m panse e sa a se youn nan kesyon Hans Ze Flick ap gen pou l reponn. Men Boston, nou pa wè l dèyè lateral dwa sètènman. Se ti bononm nan k ap kontinye lateral dwa a Jules Kounde. M te vrèman kontan ansanm avèk nou abòne a paj Facebook Spòtografi e paj Aydens. Lage emisyon an tout kote, kòmante, di m sa w renmen, di m sa w pa renmen.